Se te Se te anpil nan Afriken nwa yo te mete avèk Arab yo ki te pran mesye yo mete sou bato epi epi nou vin tonbe lòt lòt bò a la. Donk ki vle di, se pou nou konprann trè byen ke lè ke Bondye li menm l ap travay, tout sa ki fèt se pou yon rezon. Se pa kòmsi m ta ka di w Bondye rayi pèsonn, paske Bondye renmen tout moun men gen yon seri de pwofesi fò yo akonpli paske espri. ki vrèman ap lite kontre nou menm, kont Bondye, kont kretyen yo ki vin sanse vin fè pati kounye a la a nan plan Bondye. Tout bagay sa yo fèt, se pou yon rezon. Donk, nou pral plizoumwen avanse kounye a la a nan kontanporen, paske nou te esplike w kouman esklavaj yo te kòmanse. Se nan kontanporen, ki vle di moun ki sanse nan menm epòk avèk nou, nan menm timeline. Donk nou wè ke ki sa k t ap pase Ozetazini nan epòk esklavaj. Sonje ke Ayiti li menm depi 1804, Ayiti te sanse, 1803. Nou kapab di, 18 me 1803, Ayiti te deja e fri. Men sèl bagay ke kòmsi m ta ka di w, yo te bloke Ayiti. Men malgre sa, ki sa Ayiti t ap fè nan epòk sa? Ayiti te di ke tout nwa, e tout moun toupatou, si y ap kouri dèyè w pou yo fè w esklav, vin jwenn nou ann Ayiti. Se konsa bagay yo te ye. Ayiti t ap ede yon seri de peyi tankou Venezyela. Tankou e tout kote sa yo se sak fè ke w tande eleman sa ki mouri a e yon prezidan ki la avan prezidan Venezuela kounye a m pa vle m pa vle lonmen ankenn non paske gen de non menm si se nan telefòn w ap pale li li ring a bell donk msye te prete Ayiti anpil lajan ke w wè ke jiska prezan ke jiska prezan misye ap goumen pou lajan sa paske msye te konnen ke Ayiti te ede l Ayiti te konn tout lòt peyi yo nan Karayib yo, sa Ayiti t ap mennen nan epòk sa. Ki sa k t ap pase Ozetazini? Yo di w Ozetazini, lè Bondye vle fè travay li, nwa Etazini yo kounye a la a, yo t ap, yo te vin kòmanse rantre yo nan lame yo, men yo pa ba yo zam. Yo mete yo nan lame pou yo kapab pote bay mesye yo, pou yo kwit manje, fè yon seri de travay. Donk, Bondye menm nan omnisyans li, Bondye fè peton lagè antre mesye yo, antre le nò epi le sid. Nou kapab gade nan istwa yo, paske mwen menm m gen istwa m jiskaprezan, tout sa m ap di w yo m kapab rale liv m te pran istwa sa yo. Donk, sa k vin pase kounye a la, lè mesye yo. wè yo komanse ap tire sou nwa yo paske mesye nan sid yo di bon ou konn sak pase donk si tout fwa mesye yo la nou pa bezwen konnen si se kabann yap bwote si se manje yap fè e touye yo se pa premyè fwa yap touye nwa ki pa gen zam donk nou pa bezwen alame mete je nou atè bondye bondye di w lè w wè bagay sa yo ap pase kenbe je w anwo paske redanpsyon w closer yo redanpsyon w nearer. Ou konprann? Donk kòmsi pa alame, pa relanmwe, kriye, e ni pa al eseye goumen a kenn moun, ni eseye goumen a polis. Bondye mete otorite a la. E si w wè l, pa nan goumen, pa nan antre nan riot, pa antre nan anyen. Sèl bagay, rete sou jenou w ap tann Bondye. Donk yo kòmanse ap touye mesye sa yo, e mesye sa yo pa gen zam. Lòt mesye yo ki dan le nò yo ki wè sa, mesye yo di a bon. Mesye sa yo kòmanse. mete zam nan men nwa yo pou ede yo pouse yo genyen batay la paske ki batay ki te genyen se te le nò ki tap eseye reyini tout nasyon yo avèk le sid ki te vle esklavaj toujou ki tap goumen ak sa yo ki pat vle esklavaj yo wè kijan bondye ap travay donk ki vle di mesye nan sid yo ki te plis renmen esklavaj ki te se sou sa yo te baze lòt mesye nan nò te plis sou izin bagay konsa donk. Mesye sa yo te gen yon drapo, yon drapo se drapo Grand Bretay lan, m pa menm vle di non drapo a nan telefòn. E coincidentally, dròl de koensidans, drapo sa te sou pickup truck, pickup truck yonn nan eleman yo, ou konnen se twa k t ap kouri dèyè ti nwa a pou yo te fizye li, eleman k t ap fè. ki t ap fè envestigasyon di li te gen yon drapo sa. Epi ankò pou ale pli lwen, misye di ke eleman k te fin touye l la, li di l yon bagay, li di l yon pwopo ke pès nò a pa vle tande, men se yon bagay ki nan labib e li pa gen anyen, men moun yo si tèlman vin denigre sa, m pa konn si n ap gen tan pou nou antre nan sa, li di eleman sa. Mo a nan Labib se n-i-g-e-r. Se sa konsa ou di nwa an laten, ki vle di ke si ou ta gade li, nou pap gen tan pase nan sa, men li nan Actes des Apôtres 13, m kwè, si ou gade nan premye avèk dezyèm vèsè a, se nan Antyòk kote legliz te kòmanse. Lè sa a, te genyen Nwa, te genyen Grèk, e byenke kòmsi nou pa vle rantre nan twòp istwa sa yo, men chèf yo menm, gwo chèf yo, se te se te Nwa yo te ye, kon le vè ou non. Se sa k fè anpil nan jèn gason nou yo kounye a la k ap antre nan nan mizilmèn sou pretèks ke anpil moun ap di yo ke pa okipe a a a a a kretyen yo, pa okipe le christianisme, s on relijyon blan, eksetera. Donk, fè etid ou pi byen, eseye konprann. Se konsa yo pran w. Pase, mesye mizilmen sa yo, se yo menm ki te mete avèk lòt Afriken yo pou yo al chache w anba raje yo pou yo te vann ou. Donk, ki vle di, nou wè la a, nan epòk sa a, Bondye. Degaje li, 2 mesye 2 mesye sa yo kòmanse goumen, le Nò avèk le Sid kòmanse goumen epi Nwa nan mitan. Donk ki vle di, nan epòk ke Ayiti vin konnen sa, epi yo t ap batay pou endepandans isit, endepandans Lèzetazini, pou yo te la, pran endepandans yo nan men Langletè, Grann Bretay, e kisa Ayiti fè? Ayiti voye dè sòlda. Pou kisa? Paske Ayiti konnen ke kounye a la gen yon pakèt nwa kounye a la ki nan lame ki tout Ayiti voye ranfò. Ou sonje te dous Ayiti tap mennen. Donk se sak fè ke se nan menm bagay sa ki fè ou konnen ke lè ke Bondye te delivre Ayiti anba tout grand pwisans yo, ebyen se sak fè ou Ayiti nan sa ou wèl nan sa ou wèl ye a la paske li panse se se lwa li panse se se Bwakayiman ki delivre li se Bondye. Ki te delivre l. Donk nou wè la a, nan tout epòk sa a, Marcus Garvey, ki te yonn nan mesye Civil Rights yo, te konn vwayaje ann Ayiti tout tan. Donk ki vle di, e nan epòk sa a, Ayiti te vwa anpil moun t al batay, espesyalman nan Louisiana, se sa k fè nou wè kreyòl sa a la a. Donk ki vle di ke se nan. Menm epòk sa a, akoz Kayiti te fin bat Napoleyon ki te pi grann pwisans Franse yo sou latè, se nan epòk sa a ki fè ke mesye yo, Lèzetazini, tè yo te vin bmen lajè. Si tè tè yo te tou piti konsa, tè yo vin bmen lajè paske lè sa a Napoleyon vin pèdi yon pakèt tè nan. zòn Louisiana yo epi l blije vann yo pou yon ti monnen bay lameri. Donk, nou wè ke kounye a la anpil bagay ap fèt nou pa ka konprann men si nou konnen listwa n ap gen yon ide sa k ap pase omwen pou nou rete nan lapriyè pou nou konnen kijan pou nou priye, poukisa pou nou priye. Donk, selon Egzòd vèsè 5 lan, chapit 5 vèsè premye kisa Bondye te voye Moyiz al fè lè ke yo t ap. al trete Izrayèl konsa, li di, Al kanpe devan Farawon, di Arawon, Kite pèp mwen ale pou yo kapab vin sèvi m. Se pa kite pèp mwen ale pou y al garyonnen nan savann nan. Anpil moun panse ke lè w nan legliz ou pa gen pou w rete sou otorite pase men mwen menm la, byenke m te sanse anchaj yon legliz men koulye a m sou otorite Pastè Pierrot. Sa l di? Wi se sa map fè. Donk ki vle di fòw toujou kapab ale sou otorite. Moyiz te sanse e sou otorite Bondye, pèp la te sou otorite Moyiz, epil te di al di farawon konsa lage pèp mwen poul kapab swiv mwen. Donk nou wè ke nan tan sa yo kap pase yo la, sitou si se yon jèn nwa ou ye, si ou pa gen Jezi ou nan tout sak pa bon. Se Jezi ki sèl hope ou, ki sèl espwa w nan epòk sa. Paske w wè tout sa k ap pase la a, tout moun kanpe, pa gen youn nan gran puisans yo ki ta, ki, ki rele Etazini pou di Etazini sispann sa w ap fè a. Larisi pa di anyen. E Lachin pa di anyen. Pèsonn pa di anyen, men son pakèt nwa ki sanse yo menm ki nan sanse yo menm nan pwoblèm pou kont pou kont pa yo paske yo menm se se kite yo kite lafrik yo tou pa tou yap chache la lavi ki kanpe tout kote sa yo lè yo di w London kote sa yo son pakèt nwa ki kanpe e nou remèsye Bondye pou tout blan yo kanpe ki di enjistis sa yo twòp ki kanpe tou donk nou menm sitou nou menm ayisyen li lè pou nou kòmanse reyini tèt nou ansanm pou pa gen jalouzi nan mitan nou. Pou nou kanpe pou nou konprann ke nou te nan yon gran nasyon men kounye a la pandan ke map fini nan konklizyon mwen e gen yon pil kote si wap swiv bagay yo menm afrik menm an afrik tout lòt kote yo sa ayiti ap tann paske yo di gen pwofesi sou ayiti yo di sa ayiti menm jan ayiti te konn se li menm ki te manman libète ki te ap ede tout pèp yo, ki t ap delivre tout pèp yo toupatou lè Ayiti te fin genyen libète li, yo di y ap tann Ayiti ankò pou kapab chanje bagay yo. Men nou menm nou konnen se pa Ayiti k ap chanje l, se Bondye k kapab chanje l. Bondye kapab sèvi avèk Ayiti. Men nou konnen pou sa yo ki isit yo, pou jenn gason nou yo, manman pitit yo, chak tan depi w sòti kè w sote E pa fè kè w sote, rete sou jenou w de preferans. Ebyen, nou wè menm ti eleman an k ap mouri, li konnen si manman l te la, manman l t ap mouri avèk li. Pou mesye yo ki pa rèspèkte fi yo, li sou de bra, li sou fi yo ki nan Labib yo. Pou nou wè anpil fwa lè gason yo nan kouri, se manman Jezi ki te kanpe bò kwa a avèk Jan. Donk, kiyès misye t ap rele pandan l ap pèdi dènye souf li? Li di yon moun, Rele manman m pou mwen. Telefone manmanm pou mwen donk tanpri pa rayi pès moun rete avèk lanmouw nou konnen ke Bondye nap sèvi a li vivan e Bondye nap sèvi a se li ki Dye e ke de tanzantan lè wap gade Dye tout lòt nasyon yo e fredone ti chante sa ki di ke ou reyalize Se Bondye w la k Bondye Se Bondye m lan k Bondye Se Bondye m lan k Bondye Mwen vin reyalize Nan tout nasyon yo Nan tout sa y ap fè Menm si y ap mete pye sou kou w Men se Bondye w la k Bondye Ke Bondye beni nou.